Aprè plizyè entèvansyon ke anpil atis ayisyen fè sou dosye ensekirite kap kraze peyi Dayiti nan moman sa la, e dosye kidnaping nan pa janm sispann fè aktyalite, ebyen Pastè Blaze youn nan atis ki fè anpil aktyalite nan domèn kanaval an Ayiti rive fwape pyel byen fò e desann kanson l sou Prezidan Jovenel ak Mateli Ann al tande mezanmi koman sa te ye. Jovenel
Sa wap dirije la Yon lòt tan la map tande lè ou pale ou frape lestomak ou montre kòmsi son moun ki gen kran ou ye kòmsi bagay sa kap pase la misye le prezidan. Komsi mesye nou kite yon bagay ap moute konsa kounya la li pral rive nan yon moman la kote si yon moun bezwen soti pou al achte yon bagay kounya se yon bandi ki pou travèse w lari kounya si l vle non mesye la sa li revòltan mesye sa lèd nan figi nou non li lèd pou bandi antre nan legliz kidnape moun mesye. Mesye, kisa nap di nan bagay sa a? Sa a depase grav wi mesye. Ap mesye pou nou kite pouvwa nan men bandi konsa nan yon peyi mesye.

Peyi lòk vin pase, anpil moun kite peyi Dayiti, yo vin abite la. Yo fè biznis la. M pa ban nou manti, nan ti mache m fè jodi a, m antre nan yon kote, kote yo vann manje, dam nan di m se aprè peyi lòk la m vin la, m gen ennan la. Alò, nou wè valè bagay ke nap pèdi. Nou wè valè kòb Repiblik Dominikèn ap fè. A kote de timoun ki vin etidye nan inivèsite, kounya, moun ap kite peyi a pou vin abite nan Repiblik Dominikèn. Non, mesye. Nou pran yon peyi, nap salanbe moun, nou kite bandi ap dirije peyi a, fè sal vle. Men kounya moun kap priye anndan legliz pa alabri non mesye kounya la dim kisa nap fè avèk peyi a la an mesye bay sa misye prezidan jovenel bay ou pa konprann li toujou nou pa konprann kijan pèp la pè toujou la jan pèp la fistre misye prezidan an jovenel kòmsi ou pran pouvwa la malgre ou pwolonjel nou pa di anyen men. Tout bagay sa kap fèt la mesye nou pa konprann toujou non mesye nèg la parèt avèk gòl zam li li pran moun li vle epi kounya la m pa tande anyen k di m pa tande anyen k fèt kòmsi la chèf lapolis pòt pawòl m pa konnen prezidan minis kounya nou pap m panse lè konsa nan reyinyon nou ye m panse se nan reyinyon nou ye pou n konn sa n ap fè apati de bagay sa pou. Pou n konn sa n ap fè. Paske nou sipoze konn sa n ap fè apati de bagay sa k rive la a. Antouka, peyi a p ap dirije mesye. Se bandi k ap dirije peyi sa a. Pou nèg antre nan avèk gòl zam nan nan legliz, li pa krent okenn moun. Li pa krent prezidan, li pa krent anyen, li pa krent okenn moun. Li pa krent figi l. M panse kounya la a la reyinyon. Nan nan nou nan reyinyon. Nap nap nap fè reyinyon nou pou n konn kisa pou n fè demen maten oubyen aswè a la pou n sa pou sa pou n fè. Paske bagay la li se pa grav li grav kounya a. Se gon bagay ki grav ki pi mal ki grav se sa l ye. M pap ban nou manti gen anpil moun kap opine la yo di m bagay sa se yon e tiktok li ye. Gen moun ki ap di se tiktok. Paske yo pa ka kwè sa k rive la a. An plèn adorasyon, bandi antre nan legliz al pran moun. E moun yo pè, wap wè jan nèg ap pote kòl ale. Nèg ap pote kòl ale l dakò. Ha mesye, bagay la depase grav. Nou pa ka dirije. Nou pa kapab mesye. An mesye konsa nap kraze yon peyi mesye. Konsa nou kite yon peyi ap antre nan twou konsa nou banditize peyi a mesye, nou gengsterize peyi a, pa gen pwoblèm. M panse kounye a la se pèp la kounye a ki pou pran desten l an men, ki pou konn sa l ap fè apati de sa k pase la a. Pase ke bagay la vrèman grav, bagay la santi kaka. Konsa pou yon nèg di m Jovenel ap dirije, pou yon nèg di m Jout sou pouvwa. E jout se minis pou nou dim gen direktè jeneral gen direktè lapolis gen Chak grenn ayisyen ou kwaze la yo diw ke men poukisa ou kite peyi a Imajine w tout kòb sa yo ap tonbe nan mounda repiblik dominikèn Moun ap fè lajan an goud Epi lap konvètil an dola poul vin depansel la poul peye kay peye inivèsite pou pitit li paske peyil pa bal kote poul dòmi peyil paka kitel viv epi poun dim ke peyi sa lap dirije epi poun dim peyi sa ap gouvène mesye si yap antre nan nan gèt manman nou fò nou dakò kounya paske nou betize avèk yon pèp nou pran yon pèp nap matirizel si se kominezon nou fè avèk bandi yo poun fè bagay yo di. Nan pèp la kounye a se pou nou kòmanse pran leve kanpe pou nou konn sa nap fè. Bon bagay la santi di, bagay la depase grav pou nou ap antre nan legliz epi kounye a la kòmsi kidnapin, kidnapin, kidnapin, kidnapin anyen pa janm di, anyen pa janm fèt epi lè vin pou pòtpawòl lapolis ap vin bay rapò vin pale kaka nan figi moun. Mesye se granmoun ki nonm nou. Mesye se granmoun e listwa ap jije nou, maladi ap jije nou, lanati ap jije nou paske nou fè twòp, nou kite bagay la ale twòp twòp twòp mesye e nou pa kapab bat bounda nou non, bagay la fwasan, bagay la revòltan, santi nan nen moun mesye. Kounya kisa pap kisa k pap gen la. Si nou rapote nan legliz al pran moun epi nou pap nou leve nou rete konsa. Lòt semèn se lekòl, lòt semèn moun pral pè mache nan lari. Men mesye nou vann peyi a. Nou vann peyi a avèk vagabon. Nou vann peyi a avèk vagabon. Map di mèsi palmantè, mèsi minis, mèsi prezidan. Mèsi peyi m. Gade sa nap fè ayisyen parèy nou. Bon nèg la pa gen la krent de Dye, pa gen la krent anyen avèk gwo bout zam ni. Mèsi a moun kap vann zam pasi pala. Mèsi. Mèsi a moun kap achte zam pou vote an Ayiti. Map di mèsi. Mèsi anpil. Men nou mechan avèk yon pèp. Pou dat kidnapin sa la. Reyinyon sou reyinyon. Strateji sou strateji. Tout sa se bagay kaka kap fèt. Kounye a nèg la tèlman bandi tèlman wè pa gen anyen kap regle. Nèg la antre nan legliz lal pran moun. Pou lal mande ranson men mesye apati de tout sak pase la m panse fok konsyans nou menm si nou ta gen dyab nan tèt nou pou valè moun ki mouri pou valè kretyen vivan yo kidnape pou valè moun yo mande kob e moun sa yo paka domi nan kabon pase kilè yap remèt kob sa a. Men mesye, yon ti minimòm de konsyans, Jovenel, jan w ap frape lestomak ou dènyèman ou te di w ap rive sou tèl kote tèl kote. Tout moun te panse se yon bagay ki ta pral fèt wi Jovenel, men Jovenel avèk tout alkolik ou yo, di yon mo pou nou non, pèp la pa ka pran ankò, se n ap mouri grangou, nou pa ka dòmi, men kounye a moun yo pa ka loure anndan legliz. Li pa bon mesye, li pa bon mesye. Bagay sa revoltan. Li fè mal. Li lèd. Men mesye. M panse nan moman map pale la, se nan reyinyon pou n ta ye. M panse nan moman nap pale la, se stratejik pou ap etize pou pou n konn kijan pou n kite pèp sa a kap pase mizè mesye. Nou kite tout ayisyen ap kite peyi a vin sendomeng tout lajan peyi a ap pase la epa de ayisyen.